ki komanse rache. Se rache pou nou rache li nan pa sipoze pile la. Se pa epis nan fè, nan pa ka pile li. Se rache li jan nou wè l komanse ye a. Pou mwen menm la li deja bon. E pi m ap di nou, resèt sa a se pou alonje janm. Gen moun kap di yo sa pap ka manje janm nan gen moun kap di tou yo te konprann ebyen talè nou pral lage gwo lo a sa se lay la sa se lwil la lwil doliv lakay nou isi a se oliv e kòman nap fèl mwen menm Mwen chwazi sa poum metel men se li sa pou mwen menm ki rekomande chak remed nap fè pou nou konsèvel se nan bagay konsa nou ta sipoze metel nap wè kòman nap fèl map mete nan sa epi nap mete lwil la lèm di se pou Janm long, sa vle di se pou alonje janm. Alonje janm, alonje baton mwen wè zo. Alonje baton mwen wè. Sa vle di, gen nan nou ki gen ti, ki gen ti baton, kounye a, kounye a, wap wè medam yo ap di, sa map di la, map pale plis pou mesye yo, men si ta gen nan medam yo tou ki ta renmen alonje janm mari yo, mennaj yo. Nap kapab fè sa pou li. Nap fèl jan ou wè nou fè fèl la la. Epi nap pran lwil la. Nap eskizem paske m pot ko bagay li. Wè nou pati. Alo se alonje janm nou. Alonje twazyèm pye nou. Nou menm ti mesye ki pa gen pye menm. Mwen menm pa ba nou manti m gonpi nòmal. M gonpi. Non, vye, depi w wè pye w pa mezire 25 a 24 santimèt, ou pa gen pye. Bon, si l alonje a 26, 27 santimèt, rive nan 30, ayayay, ou gen bagay nan men w. Epi sa a, sa m ap fè la a, m ap bo fè la a, l ap bo w nòmal. Wap gen yon bon pye. Men pou mwen menm, m ka kitel fè 2 ou 3 jou, ou menm sou prese ou bezwen wè, ou ka fèl kite yon jou. Men pou pi nòmal, ou ta sipoze fèl fè 2 ou 3 jou. Nap mete lwil. Mwen ka mete 2 ou 3 kiyè. Mwen menm m mete 3. M mete 2 edmi. M pa p met 3 paske m pa tèlman bezwen itilize l. M pa tèlman bezwen. Apre sa, w ap pran, w ap melanje yo, lwil la ansanm avèk lay la. Kidonk m te mete. Mte tou fin met pwa. Ebyen, m ta di m mete pwa avèk ti tat. Ebyen, n ap melanje yo. N ap melanje yo, byen melanje. Ou pa bzwen mete anyen, anyen ladann ankò. Ou te ka mete, gen moun ki m wè ki mete, men mwen menm m pap mete. Se sèlman 2 sèl bagay sèlman mwen bezwen. 2 bagay sèlman mwen bezwen an se selay epi lwil doliv la. Lè w fin byen melanje yo, lè w fin byen melanje yo, w ap mete nan kote pou l fè 2 ou 3 jou. Pou lwil la antre nan lay la, pou lay la benyen nan lwil la, pou l rasi. Apre sa, sou 2 jou, 3 jou, lè sa a lay la ap byen konsonmen nan lwil la, lwil la ap fè travay li ak tout lay la ladan l. Sa vle di, si w te fè 2 jou, 3 jou la poko pini lap fè travay la pi byen kouman travay sa kouman pral fèl m bochel sa map konseye nou keswa moun ki tap fè yon remèd pa metel nan okenn lòt resipyan plastik sa se meyè resipyan. Alò kòman wap fèl? Lè w pral itilize l, wap kenbe baton morez ou, baton morez ou, wap kenbe baton morez ou, epi men an, ou te sipoze met men an konsa, non sèlman pou w pa blese, epi pou w pa fè kèlkeswa nenpòt bagay kap fè w mal la. Wap kenbe l, men pou mwen menm, se pa yon bagay ou pral pase anpil, sa fè nou wè nou pa bezwen met anpil lwil.

Gen plizyè fason ou kapab fèl men jan map fèl la se yon fason ki pi fasil pou nou kapab masaye baton Moyiz nou. Alonje pye ki pi twazyèm moun nan alonje pyel paske gen gen ti mesye yo ki pa gen baton Moyiz menm menm. Ou menm ki konnen aplike resèt sa ou menm. Medam yo ki gen mennaj yo madanm e mari yo nap dil plis pou yon koup paske si gen si gen 2 moun ki marye mesye a manke baton moriz se pou madanm lan degajel wi poul fèl gen yon bon baton moriz nòmal alò madanm yo mesye yo Mwen pa diw al aplike bagay sa chak jou pou wap fèl pou wap fè bato morizo vin e te kon poto letrik non paske sa lap ba ou lwi poto letrik la pap bon men sou sou ta gon bato bizbòl yo lap bon alò pratike resèt sa epi nap banm nouvèl grenn bagay map di nou Pou toujou jwenn ti konsèy sa yo, sa w bezwen fè se pataje videyo yo pou plis moun wè yo epi pa regrèt kòmante, bay pwendvi w, sa k ta dwe fèt ki pa fèt, depi w kòmante nou menm n ap korije sa. Pa bliye abòne! Si w pa abòne kòman w ap fè jwenn tout video n lage yo? Ti klòch la, peze premye ti klòch ki anlè a, sa ki gen 2 kò ki anlè a. Paske lè w peze wap wè gen 3 ti klòch ki moute. Gen youn ki gen yon tras nan mitan l, gen youn ki vid. Epi pa peze ni sa vid la, pa peze ni sa tras anndan l la. Wap peze sa ki gen 2 ti kò anlè l la. Sa k anlè nèt la. Abòne, peze ti klòch la pou w ka pa rate okenn okenn okenn video. Resèt la se. Lay, nou fè manje avèl la, se lwil doliv, lwil sa wa gou pa ou. Se lwil sa a mwen itilize pou m fè resèt sa pou ou. Alò ou bezwen achte lwil doliv la, w ap jwenn lay lakay ou fè manje a. Ou bezwen achte yon 2 tèt lay pou pi piti, epi l ap itil ou. Baton Moise ou a lap tankou baton Faraon an. Al abòne epi wap banm nouvèl.